Bonjou bonswa a tout moun, si w fenk vin sou chanèl sa, non pa m se Moyer, m son jèn fotograf. Sou chanèl sa nou pale de motivasyon, de kòman pou fè kòb, de disiplin e de fotografi. So jodi a m vin avèk yon nouvo videyo pou ou, kote ke m pral montre w kòman pou w ogmante vant ou nan nenpòt domèn ou ye a. So n ap pran ti poz, n ap tounen. Mèsi paske w rete. Gade video wa. So, jodi a video m vin avèl pou nou an, li pale de kòman ou menm ki nan nenpòt domèn nan pou ogmante vant ou. Ou menm ki nan domèn grafik, selon mwen menm, pou ogmante vant ou nan domèn sa a, li vrèman senp, kote ke ou pral oblije konsilte anpil e pòtfolyo yon pakèt antrepriz. Pou ou menm ki nan kòmsi domèn grafik, sa e pou grafik. kote ke ou ka pwopoze yo carte de visite, ou ka pwopoze yo banner, ou ka pwopoze yo e kèk travay kòm si ke grafik ou ka fè pou yo, pou ka ede antrepriz yo a mache, kote ke ou pral vann tèt ou san kòb, nan sans kòm si ke m di w san kòb, fason kòm si ke wap vann nan jan w prezan, jan w prezante tèt ou, jan ke w gen disiplin, jan w prè pou travay pou antrepriz la, depi ke ou kòmanse travay byen yap angaje w kanmenm, paske dèfwa an pakèt nan nou. nan sosyete ayisyèn nan, nou toujou wè kòb avan ke nou kòmanse yon travay. Paske gen bagay kòmsi ke ou konn ou konn fè, ou gen talan an, men w pa janm ka gen yon kliyantèl paske poukisa ou pè staj, ou pè kòmsi avantire ladan l. Kote ke w ap bay sèvis epi w ap gen yon bon antant avèk antrepriz sa yo. Paske de no jou gen yon pakèt bagay nou menm nou konn fè an Ayiti, nou menm jèn ayisyen, Nou pa janm vle vann tèt nou, nou toujou kòmsi ke limite. So pou mwen menm, menm jan avèk mwen menm ki nan domèn fotografi, lè m te fenk ap kòmanse, m te konn ekri moun sou entènèt lan, m di yo, Bonswa, kòman w ye? Moun nan di m, M anfòm. Depi moun nan reponn mwen, m gon avantaj sou li, m di yo konsa ke, Èske sa pap deranje w pou m ta fè yon seyans foto pou ou? Moun nan di, O, pa gen pwoblèm, paske dèfwa. Yon sèl pwoblèm nou genyen selon mwen menm an Ayiti, nou toujou pè adrese moun, nou toujou pè di sa nou ka fè. Sa vle di ke lè w konn fè yon bagay, pa janm pè di sa. Sa vle di ke fòk ou aprann ke fè training a tèt ou. Kòmsi ke w di ok map fè yon 2 mwa oubyen yon 3 mwa map fè staj avèk tèt pa m pou m wè kòmsi ke kijan map ogmante kliyantèl mwen. Paske di moman ke w fè yon bon travay, Moun nan ap gentan di ah m gon moun ki konnen tèl wi e banm baw nimewo tèl moun sa ou gentan fon moun sa vle di ke toujou vann tèt nou avan nou gen ide fè lajan an ide lajan an dwe toujou la wi men fòk ou ka fè pwomosyon pou tèt ou si ou pa ka fè pwomosyon pou tèt ou lap vrèman difisil pou avantire so sa se pou domèn grafik kounye a m ka sipoze pran domèn moun ki fè tretman pou po de no jou gon pakèt moun a lèt de pousyè yo gon pakèt ti bouton kap leve nan vizaj yo yo gon pakèt. e ti bouton kap leve nan kò yo so ou menm ki nan domèn kòmsi ki vann bagay tretman pou po konsèy mwen pou ou se tcheke kòmsi ke janm diw lan avèk entènèt lan avèk telefòn ou avèk laptòp ou ou ka konekte avèk plizyè moun sa nap vann nan janm toujou ap dil fòk nou gen disiplin ou fè tretman pou po wap eseyel sou ou paske gen moun ki wouj gen moun ki nwa. Sa vle di ke ou ka gen yon zanmi w ki wouj, ou ka gen yon zanmi w ki nwa, konsa tou ou menm ou ka wouj, m pa konnen sa w douko, eskize, ou ka wouj ou ka nwa. An, an pale bagay serye kounye a, eskize wi. E, gen tretman pou po, kòmsi ke ou menm ki, ki fè tretman an menm. Sa vle di ke ou sipoze teste l sou ou. Si w gen yon zanmi w ki wouj, ou sipoze teste l sou zanmi an, paske tout moun pa gen menm po. Paske gen moun ke lè l malad nan po l oblije al kay yon dèmatològ, pou li pran tretman pou poul ou menm kòmsi ke ou konn sak nan sak ki engredyan ou mete ke nan tretman w lan ki bon pou tèl moun tèl koulè ki bon pou tèl moun tèl koulè dèfwa se pa annik fon pwodwi san n pa konnen ki avantaj avèk dezavantaj li gen so ou menm lè w fon pwodwi toujou bat pou konn sa l ye paske lè moun nan kontakte w li di w konsa ke e m gen tèl pwoblèm men ki men kisa m resenti so kisa w ka fè mwen lè konsa w pa ka di a sa bon pou ou non ou ba l avantaj ou ba l enkonvenyan ou menm ki nan domèn kòmsi ke tretman pou po konsèy mwen pou ou se konn sa w ap fè a byen fè yon 2 mwa oubyen yon mwa ap trete ap fè tès avè l sou zanmi w ou avèk ou menm tou sa vle di ke. Selon mwen menm lè w wè ki ki avantaj li genyen, ki dezavantaj li genyen paske gen moun ki alèji avèk dè pwodui konsa tou ke ou menm ki fè tretman an pou po yo li ka alèji avè l. Sa vle di ke pou mwen menm teste pwodui yo, konn sa k ladan l epi lè konsa w ap ka avantire pi rapid. Pou ou menm ki nan domèn atizana kote ke ou fè braslè, ou fè valiz, ou fè sandal, konsèy mwen pou nou ki vrèman kòmsi ke trè bèl, Kote ke mwen menm m fè sandal, m fè sandal, m fè foto, m fè valiz tou. Sa vle di ke mwen menm, lè m te kòmanse nan bagay sa yo, m te konn fè yon pakèt pwomosyon. Men pwomosyon mwen menm jan m fè l, fanm achte sou emosyon pi rapid ke gason. So, yon moun gen dwa mèt fache, yon moun gen dwa mèt pa fache, paske mwen menm se sa m wè. Fanm achte pi rapid ke gason. Gason li menm l achte sou li bidjetize, Fan mache sou emosyon. Sa vle di ke ou menm ki nan domèn atizana, konsèy mwen pou ou, ou ka fè yon braslè ki vrèman bèl, ou poste l sou stati w, pa yon moun ki menm fè reyaksyon avè l. Men lè w kòmsi ke ou konnen ou pran 10 braslè, ou di 10 braslè sa, sa se moun kòmsi ke ou pral fè kado. Ou chwazi kèk bèl medam ke tout moun ka gad videyo an bèl, ou chwazi kòmsi ke moun ki nan bèl ti zanmi w, epi ki nan, ki gen yon pakèt kontak nan sans sa kòmsi ke yo gen yon pakèt kontak konsa tou ka moun nan gen dwa pa gen anpil kontak men afòs ke li gen yon pakèt zanmi e ke l wè chak jou e pa nan telefòn li non kòmsi ke nan zòn li rete an yo konnen l li se yon moun kòmsi ki koni li li yon enfliyansez sa vle di ke moun sa w ka tcheke l ou ba li yon braslè ou di konsa ke a m fè w kado sa e ou jis ba li di w poukisa w fè m kado l di non m jis fè w kado paske m wè l ap fè m yon bèl kòmsi ke ou fè yon fason. Pou vin zanmi moun nan nan sans sa. Ou fè moun nan kado brasnè epi yon lòt zanmi l wè l nan men l. O brasnè sa bèl wi, kiyès ki fè l pou li? E imajine ke gen 100 moun nan mwa a ki di l menm bagay la. Epi pandansetan ke ou menm ou te ba l brasnè sa grati, lè moun sa yo vin ekri w, yo vin ekri w pou kòb. Sa vle di ke l ap ekri w di w konsa, a m te ban w yon brasnè wi, e konbyen kòb li vann? Kounye a la, ou pral fè yon fason pou toujou ke moun sa yo pou pa al wo avè w nan kòb la. Sa vle di ke fon fason, si li te vann 100 goud, ou di moun yo 75 goud, ou di moun yo 50 goud. Lè w gen tan miltipliye 50 goud pa 100, wè konbyen moun l ap ba ou. Sa vle di ke dèfwa nou konn gen avantaj yo nan men nou, nou pa konn ki jan pou nou itilize yo. Menm nou menm, menm domèn sa tou, atizana, kote ke n ap pran valiz, yon moun ki fè valiz. Sa vle di ke ou menm ki fè valiz, konn gen moun ki toujou pral nan mache. Konn gen moun ki toujou pral legliz. Sa vle di ke ou ka fè yon valiz, ou tcheke yon moun, oubyen yon pastè, oubyen yon fidèl, ou konnen ke ki legliz lan, ki toujou nan tout aktivite legliz lan, ki nan kè dam, ki nan e moun ki pral priye. Sa vle di ke yon moun ou konnen ki anndan legliz lan ke tout moun konnen. Ou menm ki ap gad video a konn al legliz. Sa vle di ke ou chwazi moun, chwazi konsa, a m fòk al valiz sa wi. E m ta renmen w ale legliz avè l dimanch. Kounya la ke moun nan legliz avè l dimanch, yon zanmi l wè l. Li di, O, kiyès ki fè sa pou ou? Li di, A, yon ti jènòm bò lakay la ki fè l pou mwen. Oubyen yon ti demwazèl bò lakay la ki fè l pou mwen. Sa vle di ke lè w gen tan chèche yon pwomosyon san ke w pa bezwen ap di, Entèl m fè sa, entèl m fè sa. Lè konsa, ou avantire pi byen. So, n ap tounen pou yon lòt videyo kote ke m pral aprann nou plis paske mwen konnen ke fòk nou aprann, fòk nou. defann tèt nou esak fè kòmsi ke jodi an pa twò long nan video an next video map vin avèk teknik pou moun kap vann pwodwi alimantè teknik pou moun kap vann rad teknik pou moun kap vann kòm te ka di sa tenis rad tout ladann e moun kap vann mont yo tou fason pou nou fè pwomosyon nou lè konsa nap fè pi bon bagay e nap al pi lwen antouka mèsi a la pwochèn pou yon pwochen video se ou menm ki poko gad video. Koman pou fè lajan sou WhatsApp lan nan klike la wap annik wèl antouka mèsi a la pwochèn.